Pastè Amel avèk tout pitit fi li te vin prezante eskiz yo bay nasyon an e bay tout moun sa te deranje. N ap raple n, nan kad yon fòmasyon pou koup marye ki t ap fèt anndan legliz la, yon bagay ki fèt chak ane daprè sa l di, Pandan fòmasyon sa, anpil moun pa t renmen fason pastè a te konpòte li avèk pitit fi li anndan legliz la. Anpil moun te reyaji. Pastè Amel te menm resevwa yon konvokasyon pou l te prezante nan pakè tribinal Pòtoprens lan. Pastè Amel pa t prezante, e menm gen yon entèdiksyon pou pastè a kite peyi a. Pastè Amel nan yon radyo nan kapital la.
Nou tyen a eskize le gran piblik pou fason m ta santi yo deranje men ki pat objektif nou, objektif nou se te ranje plis Ok. Ou konn sa etone m anpil, di fè ke mwen anpil moun, gen plizyè moun ki deranje pandan ke objektif mwen se te ranje. Ok. Donk. Enteresan.
Donk lè moun deranje, an tèm pwòp, an sosyoloji, ke l te gen rezon, ke l pa ta gen rezon deranje, Ou menm avèk objektif sen ou te genyen an, ou just mande moun lan eskiz. Nou mande eskiz dèske gen moun ki deranje, dèske gen moun ki apreyande l mal. Men objektif nou, kòm nou toujou ap travay sou sa, se te ranje moun davantaj. Nou eskize tout sosyete a an jeneral. ke sa deranje yo, men objektif nou se pa t pou deranjman an oken sans. Okontrè, m se yon konseye konjigal, chak ane m fè joune avèk koup marye, ba yo fòmasyon kòman pou yo viv a 2, E gen plizyè zane n pa ka fè jounen akoz tibilans sosyete a, peyi a. Donk nou fè de fòmasyon o nivo lokal. Donk se yon fòmasyon rityèlman chak ane toujou fè rankontre avèk de kouple, ba yo de nosyon pou yo kapab viv byen. Donk Òdinèman ane sa a, nan objektif plizyè moun, anpil anpil moun nou gen aletranje k ap mande fòmasyon, nan tandans sa a, nou medyatize rankont lan, nòmalman pou l rive jwenn yo dirèkteman. Ok. Èske ou la? Donk lobjektif se ede moun sa yo ki de lwen. E lobjektif se ede moun sa yo ki de lwen. Ok. Donk, rapò Vann Amegan si w al gade kantite moun lè n fin lage sa sou rezo a, anpil moun gade l, anpil moun ap voye konpliman ban nou. Konsa tou, gen moun ki pa renmen n. Donk nou eskize tout moun sa yo. Ok, trè byen, trè byen. E a remake, fò n di, moun kap remake, moun kap gade emisyon, alò, rankont lan, fòmasyon an, m santi ke w gon bon relasyon avèk pitit fi w la, m santi nou alèz. M ta renmen nou fon ti pale, kòman sa ye?
Bon, èske se mwen ki ta pou pale avan oubyen enjenyè Dutsi?
Bon, m pa gen pwoblèm pou m pale. Ok.
Mwen leve nan yon fanmi de 6, 8 pèsòn. Papi avèk manmi, Esther, fè 6 timoun. Donk mwen leve nan yon gran fanmi. Depi lè m ap leve m piti, m jwenn papi m avè m, mwen jwenn manmi m avè m. Se yo menm ki baz edikasyon m. Donk, pandan m ap grandi, papi se yon papi cheri m li ye. Nonsèlman li edike nou, men li montre nou sa k rele lamou, li montre nou sa k rele jwe, li montre nou sa k rele aji nan le sosyal. E li fè travay li antanke papa pou l voye nou toulèsis al lekòl e pou n reyisi. Si m kapab yon enjenyè jodi a apre Lesenyè, se akoz de papa m. Donk, yon timoun ki te leve papa l te kite l oubyen papa l pa t fè ka de li, jodi a l pa t ap menm parèt menm e si l te parèt li te ka fè gwo deblozay. Sa vle di pou ou menm se pa se pa yon big deal pou papa w pran egzanp omilye de yon fòmasyon? Non, non, non, non, non, sa pa. Sa vle di sa pa deranje lespri w ou menm? Non.
Li pa te ka deranje lespri m. Premyèman, mwen leve a papa a, mwen abitye a papa a, mwen jwe a papa a, mwen konn papa a.
Epi, m pa yon timoun. Sosyalman palan, entèleksyèlman palan, mwen pa yon timoun. Donk ou konn sa papaw pa gen dwa fè w, ou konnen sa l ka fè w. Oh certainement.
Ok.
Bon. Wè la se byen. Se enpòtan. Donk gon ti pwoblèm nan sosyete a, relasyon pè e fi prèske pa genyen. Relasyon pè e fi prèske pa genyen. Pitit fi m yo M regrèt m oblije di sa ankò. Aprè madanm mwen, se yo menm ki mennaj mwen. M pa konn sous li di. Kòman ou sètòp lespri w pou w di sa w ap di a?
Bon, kounya la.
Non, pase, an n desann pou kèlke moun ki ka pa konprann.
Desann pou yo.
Nan edikasyon familyal. Lè w wè edikasyon familyal, ou wè ladan l edikasyon seksyèl, pou montre timoun yo ògàn yo, pou montre yo tout wòl ògàn yo, tout kòman yo fonksyone, e pou montre delimitasyon ògàn yo genyen, e an menm tan tou limitasyon ògàn yo genyen, pou yo pa itilize nenpòt kòman. Ou montre tyalanj ki gen nan ògàn yo. Ou montre relasyon ki gen ant frè e sè. Alò, ann di montre a se pale, se pa. Men, montre sa vle di ansenye. Montre. M ka konprann ou. Ou genlè pridan avè. Ou genlè pridan avèk lè tèm. Wi.
M montre yo, m ansenye yo kòman relasyon avèk lè frè, avèk frè yo. M ap pran yon egzanp de Deti. Gon lè gran frè l ap frape dèyè li epi l pa kontan. Antanke fi, li pa kontan. Li vin pote m plent. M di Deti, gran frè w se gran frè w. Youn nan lòt di m la li pa fè anyen. M di si l bezwen tape dèyè yon fi se ou menm k nan kay la avè l. Li santi se ti sè w li ye l ka frape dèyè w. M di si l al fè l sou yon fi deyò a l ap pran nan zen. L ap pran nan zen. M di li pa fè w anyen de mal. Donk sa sa se tout sa ou rele edikasyon seksyèl. Tout sa ou rele edikasyon seksyèl la. Ok. Dakò? Mwen menm pitit mwen yo konn ap pase bò kote m, m tape dèyè yo epi lè yo va yo gade m yo ri. Swa yo vole sou mwen, yo jwe avèk mwen etc. Sa rele anbyans familyal. Donk. Pitit mwen yo, yo kouche bò kote m. Jiskaprezan, lè m kouche sou kabann, se plezi yo pou yo vin kouche bò kote m, pou yo dòmi bò kote m. Mwen menm tou, si yo nan chanm yo, m ka, pou m ba yo yon womans familyal, yon womans patènèl, m gen dwa al kouche bò kote yo. Yo santi yo byen, yo kouche sou bra m. Sela vle di ke se mwen yo ka fè sa. Li poko gen mari. E menm lè li arive gen mari, Romans sa m ba li a pap soti. Labitid, wè.
Abitid sa a pap soti nan yo. Yo konnen yo gen yon papa romantik k ap ba yo love, k ap ba yo afeksyon tendre, afeksyon sen. Wè. E sa fè l dou. Kè l pa sote. Li pa timoun.
Wè. Sela vle di ke si se yon afeksyon ki pa sen m t ap ba yo, M ta ba yo nan chanm yap yap di nan paske m fòme yo non sèlman yo yo gen kapasite yo gen kapasite entèlektyèl yo gen kapasite sosyal men an menm tan tou se son dè kretyèn dè ouvriyè di senyè dakò donk an kèlke sòt nou alèz nou alèz si mwen si m nan chanm mwen map m an slip li ka antre sou mwen alèz. Paske edikasyon m ba yo a, se de manyè ke pou lè yon gason deyò vin pale avèk yo, pou pa vin pot nenpòt bagay ba yo. E sa fè jiska prezan, nan laj yo pase nan tout inivèsite Etazini, pa gen gason k ka gaspiye yo. Se fòmasyon sa a, nan objektif mwen m vle bay, epi pou m montre, piske m prale M alèz a pitit mwen e map fon fòmasyon de baz tout asanble a vrèman ap rejwi de fòmasyon l m di map ba yo yon on senp egzanp e pa menm egzanp pratik
map ba yo on senp egzanp m di paske m tap pale de pwogrè dan le maryaj, gen anviwon 12 pwogrè dan le maryaj yon moun dwe fè. Depi ou pa fè sa yo, maryaj ou gen yon pwoblèm. Èske tu wè?
Dotanpli, m ta pale de, m ta pale de romantisme.

E tout sa wap di la anpil moun pa konnen l. Non bon sa ou mèt di l ankò. Bon e fòk nou si se trè enpòtan. Donk se nan womantis lè map pale de womantis seksyèl m di lè w gen yon madanm Ou gen yon mari, se pa sèlman yon sèl pozisyon nan romantism pou moun nan santi l byen. Pase Bib la di pou w enivre w damou.
Bib la di pou w pran plezi avèk fanm marye ou, avèk mari ou. E ou pap etone gen moun petèt gen bagay li te ka konnen peche l ye. Men lè w vin fè fòmasyon an, w ap montre gen bagay. Gen moun ki te ka panse se peche li. Pitit mwen yo m fòme yo, li gen pou l marye byento. Donk, m ba yo fòmasyon, m ba yo fòmasyon kòman, kòman pou yo, paske la seksyalite, la bonne sexualité, s on rejwisans li ye, s on plèzi ke l ye. Gen yon. Donk, w a eskize mwen, m sèlman. Fè yon demonstrasyon de yon pozisyon. Yon senp demonstrasyon. Yon senp demonstrasyon de yon pozisyon yon mari ak yon madanm ka pran. Li menm li konn, li konn fòmasyon m bay yo, li pran yo byen. Lè m ap pran ankò, men sa m di pastè Raphaël, mwen di etandone madanm mwen pa la, M ta pral poze w kesyon sa a. Mwen di etan done madanm mwen pa la, m gen pitit fi m la, m ap pran pou m bay demonstrasyon an.
On demonstrasyon, m kapab di ankò teyorik. Teyorik, waw.
M ta p renmen ajoute ke montre yon pozisyon se pa yon afè two two lou paske mwen leve nan sosyete amerikèn e youn nan konfli yo genyen se ke kiyès kap edike timoun yo seksyèlman parlan eske se paran yo fanmi yo oubyen eske se lekòl la k dwe fèl lekòl yo ap batay pou yo fèl lèm leve lekòl m jwenn yo vini avèk kou pou yo edike timoun ki nan sizyèm ane timoun ki nan setyèm ane. Timoun ki pa nan gwo laj, menm timoun ki poko menm fòme menm, yo fè kou a nan klas la, yo montre w diferan pozisyon. Lè yo montre m diferan pozisyon, m al lakay mwen, m kwè m t ap fè swa senkyèm ane oubyen sizyèm ane lè sa, ou ya, anviwon, anviwon e, e tan sa yo, m al lakay mwen, m eksplike manman m sa yo fenk sot aprann mwen lekòl Etazini. Donk. Edikasyon seksyèl la se pa yon bagay ki nouvo, se pa yon bagay ki, ki, ki, euh. Oubyen ki ò de sosyete a, kòm si sa pa dwe fèt, et cetera. Donk, lè yo fè edikasyon seksyèl, yo fè l nan sans pa yo. Wè, kounye a la se paran w. E tout sa yo te gen ladan l, ou ka imajine y ap montre yon timoun sa nan lekòl li, san konsantman paran l, san konsantman paran l. Epi, yon moun ki konseye konjigal li vini li montre legliz li ke li grandi avèk li montre li ankadre l ap montre tout sa li gen kalifikasyon pou l fè l moun yo menm kalifikasyon nou yo nou pat konnen l ap montre yo sa epi sa son eksplozyon bon eske se yon pwoblèm kiltirèl eske se yon pwoblèm de nivo sosyete nou an genyen eske se yon pwoblèm de konpreyansyon oubyen èske se paske se ou k fèl? Tout kesyon sa yo nou ka poze yo paske an reyalite nou genyen yon entènot ki di enfin je réalise que seuls les blancs sont romantiques m pa konnen si son fransèz ki ap gade l m pa ka di w si son ayisyèn k ap viv an frans men m t ap li kòmantè li a pou l di pastè sa a an fransè li di pastè bravo Trè bèl fòmasyon. E li vin reyalize ke sèl, sèl lè blan son romantik. Paske te gen anpil moun ki tap pale anba live la, ap di se trè byen men, men nou pat renmen sa etsetera. Men li menm, m wè l konprann sa. M pa konn si e nan sosyete l ap viv la, m pa konnen kisa ki te nan tèt li. Donk sa vle di, eske se yon nivo kiltirèl, eske se sosyete a, eske se paske se pastè Amel Laflè ki fè l, eske se pwoblèm sosyete, kilti oubyen eske se ou menm? ki pran egzanp lan ki bay rezilta boom sa genyen pou weekend nan nan fen lane a ki sak fè sa menm bon euh lòm on etid dan on etid sosyo spirityèl mpa kwè se sa mdi a gen pwoblèm.
Poze kesyon yo. Paske.
E ekskiz la se pa pou fòmasyon ou mande ekskiz la. Non, men ou mande ekskiz dèske sosyete a deranje ou. Vwala, vwala.
Fò m fè presizyon sa. Se enpòtan pou m.
Ou gen dwa. M gen dwa konn, m konn kale yon fwete yon pitit mwen. Lèke li mande padon. Ok. Tout moun. Se pa ke koreksyon an pa bon. Ke koreksyon an pa bon. Men ki fè ke kou a fè l mal. Ok.
Kou a fè l mal. Waw. Men objektif mwen se te koreksyon. Waw. Men yo la. Lè fini m pase men nan kou l. Waw.
Al yo pa fin bat nou dil rete kòw sou menw. Non sa pa janm fèt sa pa edikasyon pa fòmasyon lè ou fin disiplin yon timoun ou fin di vini li aksepte koreksyon se pase men nan koul ou moutrel sèt an pè sèt an papa sèt an papi sèt an ami. Antouka pastè Armel laflè sosyete ayisyèn nou an li lwen paske sa wap di a la se la bòn pratik de no 2 parents haïtiens fin bat timoun nan epi deplase sou mwen la pitit deplase w la sa se bagay nou wè tou wè tou an. Tandis ke yo pa konn sa yo rele psychologie de l'enfant tandis ke psychologie de l'enfant an lè papa l ou byen manman l fin kale l kisa l bezwen li bezwen retrouve l nan pye papa l nan pye manman l ankò ok pou l di se ne pa yon ni m ni ok.
Se pa yon enmi k frape m, men se mon père, se ma mère. Se pou mon bien.
Se pou mon bien.
Pitit fi m Dendy, m konn fin tape l, apre yon ti tan, li jwenn mwen, pase men nan kou m, Daddy, n ap souri. Ok. Sa se la bonne éducation. La bonne éducation. Alò nou gen pwoblèm nan sosyete a, jounalis Raphaël, sosyete nou an vrèman akayik.